Yow sak pase la sak pase m pa konnen m rete m wè m pa wè ni brital m pa wè fanatik show a kanpe pou kòl donk mwen mwen mwen oblije rekòmanse live lan m pa wè pyès moun m rete m just m pa wè ni brital m pa wè fanatik m pa wè pèsonn so m pa konn sak pase show a eske nou tande m la nou tande vwa m? E m pa konnen, m jis rete m wè, m pa ka di si son pwoblèm entènèt tou, m pa konn sa l ye, m just rete m pa wè, m pa wè moun yo. Epi m di bon banm redemare live lan, men m konnen fanatik yo fidèl avèk nou, e yo di gen bri, non kote m nan pa gen bri. Genlè Instagram ki t ap bay ti pwoblèm pa l ou konnen, lè bagay la se pa afè pa w se yon bagay anliy li ye. a nenpòt moman li ka deside fè afè pal donk m pa gen bri bò kotem nan nou demare jann te kòmanse a gen bri kòman gen bri a moun ap di yo tandem gon lòt ki di gen bri m pa wè m pa gen bri e brital nou la wi frèm nou la wi frèm nou la wi. e ou ka text mwen e la pou n rele w ankò. Instagram te deside fè afè pa l. Oh men moun ki di m oh van an, m pa ka di e van k bay bri monchè. Depi lè emisyon an demare chak jou van an kote l ye a. Chak jou van an kote l ye a bòdè. Gwo ti bagay k ap fri yo ti fon ti pot ti rat pèpè tout piti konsa konsa konsa.

Gad sa n te fè nan Dèlma. Èske w konprann? Se yon epòk sa w sonje lè bagay. M te la. Epòk sa w sonje lè bagay. M te la. Apre lanmò, ou sonje jan bagay yo te ye? E pa ti chalè piti l te ye menm. Èske w konprann? Ou te sonje sa n t al fè epòk bif yo te rèd. Antwòk fanm barikad sa n t al fè nan mitan Dèlma. Èske w konprann? Son moun kraze baryè bagay se du jamais vu. M pa ka rive nan pwogram nan, m pa ka antre nan pwogram nan. M la sou Dèlma, m pa ka antre nan pwogram nan men. E ton bagay grav, grav, grav, grav. Donk tout nèg te oblije desann a pye. A pye pou ap fann foul la, pou eseye rive bò stage la, e pa ti bagay piti. Oh man, sa te vrèman make m tou man. E gen yon moun ki di Van Kolòv pa janm pa la. Mezanmi, sa pa m di nou pawòl. Ou te chwazi, ou te chwazi fè mizik. Ou te la ou pat vle pale. Fòm tap tande, fòm tap fè deplasman. La aprè lanmò Barikat pou yon jèn ki renmen rap e ou pat sou kont paran kote ke yo te ka baw pwoblèm ou pa ka soti pou aprè lanmò Barikat pou yon jèn ki renmen rap. Koko, moun yo pa vle, moun yo pa vle pou di w te la nan tout. Bon m te la vre, m te la mon chè. Se sa yo ki fè m konnen, se sa yo ki fè m konnen m renmen atis yo. Fò m al gade, nan yn fraz la mon chè, pou yon nèg aprè lanmò ti mesye li si yo. Ou te jèn ti gason, ou pa t dèyè baryè, kote ou ka sòti pou pa t yon fraz la.

Lèn pèdi nèg yo m pa menm ka konprann sa krive se kriye menm kriye m paka kriye. Okikus ou ta prè bon moman yo, m ta pral poze w ki move moman kounya k pase. Aah non men ee bon moman map pale w la de yn fraza se te toujou aprè lanmò nèg yo kòm nou tap pale de bon moman m pat pale de lanmò avan ou konprann sa m vle di w bon e lèm pèdi nèg yo sa se bagay ki rive m ki pi di nan lavi m ke jiskaprezan ee m paka m paka alèz avèk li m paka viv Èske ou konprann? E m toujou ap poze tèt mwen kesyon, èske ou konprann sa m vle di ou? Ki jan nèg pa m yo fè disparèt konsa dat sèt? Èske ou konprann mwen? Men ou pa gen lòt move moman ankò ki kòm si nan genm rap kreyòl, swa desepsyon avèk barikad, desepsyon ou menm antanke atis? Eee, non m pa gen moman sa. Moman desepsyon. Moman desepsyon nou te ka di menm. Pa gen moman lè nou te fèt ap evolye lè pou n pot mizik nou nan radyo bay sa yo. Èske w konprann? Yo te konn resevwa CD a nan men w but yo pa woule l. Moun kou l kou vire yo pa woule bay sa yo yo jete yo nan poubèl èske w konprann? Sa e sa yo se yon gwo desepsyon yo ye sa fè m di w sa paske yon atis k ap travay a menn li pran yon pakèt tan. E li bay yon pakèt tan, li bay yon, li fè yon pakèt sakrifis pou l remèt ou travay, men moun yo pa bezwen konnen ki jan sa ye. Lè yo remèt ou travay, yo just, yo pa, yo pa ankouraje ou avèk li non. E, gen moun ki just ta renmen, jan m te ka di w la, tou elimine lespri w, pou w pa janm eseye fè yon bon bagay konsa ankò nan lavi w. Mans ou konprann? Yo just blaze travay ou fè a san yo pa rann yo kont ki sakrifis ou fè pou sa, èske ou konprann? E sa toujou fè m mal lè m wè y ap fè atis parèy mwen bagay sa yo.
Yow bon bagay Manzo e ou pataje bon moman avèk nou e ou pataje move moman avèk nou parapò avèk sa nou sibi, m panse tout rapè sibi sa tou. Men nou pa ka, men kounye la nou pa ka fè tout tan nou ap sibi. Apre sibi nou goumen pou sa nou kwè. Kounye a panse men, tout nèg reyisi lavi yo non stil men, èske w konprann? Tout nèg reyisi lavi yo non stil, tout nèg ap viv on jan, èske w konprann? Panse tout nèg kounye a la men, tout nèg gen fwaye, tout nèg gen, tout nèg se chèf lakay yo men, èske w konprann? An palan de fwaye, Brital gen pitit non?

Ou fwape, ou fwape, ou fwape frè mwen.
Non, nan pa yo men, nou pa, nou pa, nou pa pase inapèsi.
Non ba men.
Yes. Donk, bon, Brital an tanke rapè, an tanke yon nan rapè ki pase de prezantasyon e ki fè tout sa l dwe fè, ki sa w panse de rap kreyòl jounen jodi a? Sa w ka di de rap kreyòl jodi a? Sa w panse de rap kreyòl jounen jodi a? Monchè, bon, jounen jodi a menm, gen bagay tankou sa fè, ou ka remake Brital pa renmen al nan entèvyou, al pale, paske menm lè m pale, m pale bagay yo twò, twò dwat, twò kri, èske ou konprann? Dèfwa ou ka di yon bagay, ou panse li p ap fwase moun, epi li gen moun li fwase, èske ou konprann? Ok. E rap, rap kreyòl se pou nou, se yon endistri nou kreye, se yon endistri nou kreye tankou Se yon endistri nou kreye pou nou fè lajan oubyen chanje vi nou ki ka fè yon pakèt bagay pou nou, èske ou konprann? Men gon jan, gon level de strikti e m panse ki t ap gentan genyen nan rap kreyòl la pa genyen l. Sa k vin lakoz, sa ap vin lakoz yon pakèt atis la menn k ap mal pase menn, èske ou konprann? Paske nèg ou wè k ap mennen yo e pa sèl yo genyen kòm bon. Èske w konprann? But, menm nou menm, pou n ta fè yon lebèl de valè, yon lebèl de valè ki ka pran moun sa yo, ki ka ankadre yo menm, èske w konprann? Sa se yon bagay k ap vrèman koute, but nou, Rap Kreyòl manke yon gwo lebèl k ap jere bagay yo. Èske w konprann? E gen anpil atis tou, menm lè atis la ap mennen, li fè anpil efò, l ap jwe aletranje, l ap jwe tout kote bagay sa yo, men ou poko janm jwenn youn nan atis sa yo ki siyen avèk yon lebèl Sony oubyen yon gwo lebèl. Èske w konprann sa m vle di w? Sa a se yon pwoblèm li ye nan mouvman an. Sa vin fè m konprann ke m gen enpresyon fò tout atis yo ta mete tèt yo an plas, reflechi onivo, onivo, onivo de ka sa a. Èske w konprann? Paske se yon ka enpòtan li ye. Si nou vle sove rès nèg ki dèyè yo, m gen enpresyon fò nou gen yon sakrifis pou nou fè anplis. Esa ki sa li pa bay kad sèlman non li tout atis ki nan ki nan biznis lan èske ou konprann sa map di ou frèm?
Ok. Rap kreyòl te ka pran rap kreyòl ka pran pi gwo levo men gon gon gon lòt refleksyon pou fèt otou de li menm ok sa vle di wè menm menm Eròds menm Eròds kap bay nan mouvman an ou wè jan bagay yo ye menn bagay yo fèt twò raz menn èske ou konprann bagay yo pa fèt a yon level nòmal. So, anpil atis vin pa fè foli, pou yo fè yon seri, pou yo fè yon seri de eksè. Pase yo pa wè a kisa sa pral abouti, ke fè lajan, al jwe, èske w konprann sa m vle di w? Apre sa ankò ba. Ok frè m. Ou konnen 2 moun n ap gen nan emisyon an, n ap, n ap avanse avèk kesyon yo. E, e kisa, kisa Brital ka di kòm yon gran Pa rapò a sa k ap pase sou rezo sosyo yo jounen jodi an, kesyon bif agoch adwat e twit, ki sa w ka di ou menm?
De bif. Enben, mouvman rap la menn, fòk ou. E pou mouvman an gen chalè menn, pou mouvman an gen bon chalè nòmal li, èske w konprann e konkirans ki pou fèt ladan l? Èske w konprann? Depi l pa gen konkirans, otomatikman chalè ap bese. Epòk, epòk yo t ap di w rap anlè oubyen bagay sa yo, paske te gen yon konkirans ant Barikad anm Rock Fam. Èske w konprann? E menm avan Barikad Rock Fam, te gen yon. Alo, alo, alo, alo. Ou tande m la? Yè m tande ou la, yè m gen lè tap nan ti problem. Men mouvman sa, mouvman sa pa fèt san konkirans. Sou konprann pou l gen chalè la dan, fò l gen yon ti konkirans la dan. Sou konprann sa m di w? Men kèk jou men men. M te fin fèmen bouch mwen yon jan tankou

E 2 nèg sa yo menm se ap regle se ap fè esou konprann? E e a lepòk a lepòk nou toujou nou toujou ansanm esou konprann sa m vle di w moun yo pran nou kòm 2 frè bagay sa yo nou tout bay yon pwojè sou non sa esou konprann?
Men men eske nou te ou la?

Èske nou konprann? Li te vrèman rantab, li te satisfè a san pou san.
Ok, nou te satisfè de pwojè de bebe. Enpak pwojè a te fè sou piblik lan. Èske nou konprann? De atant. M gen presyon epòw la, e ka bay pwoblèm nan, paske menm entènet pa m nan nòmal. Èske nou konprann? Yeah. O nivo atant, yeah, o nivo de atant, o nivo de atant, sa moun yo t ap atann bay sa yo, nou te vrèman satisfè. Epi o nivo de rantabilite e pwojè a, nou te vrèman satisfè tou. Èske nou konprann? Sa te vrèman nòmal.
Ok. Bon bagay la. E kisa kisa Brital ka di? Kisa w panse de e mank de pwodiksyon Barikad? Jounen jodi a nou ka di Barikad son son ekip ki an bès. Kisa w ka kisa w ka eksplike de bès Barikad la? Mwen m pap di Barikad son ekip ki an bès. Paske travay nou fè travay nou fè nan mouvman sa Li kite w, li kite w ejemoni pouvwa pou nou pou 40, 60 an, 70 an, èske w konprann? E Barikad pa an bès. E Barikad sòti plizyè albòm deja ke moun yo poko menm fin e konsome. Dega di. Gen de moun la k pa konn si gen yon seri de mizik ki egziste sou albòm Barikad. But yo bezwen yon lòt, yo bezwen yon katriyèm, mònn sou konprann, yo bezwen yon senkyèm, but pou fè album sa mande anpil sakrifis men èske w konprann, but lè w fin fè sakrifis la wap fè album yo epi yap fè sa an gagòt li pa bon tou èske w konprann, but yo bezwen nouvo album, nou gen nouvo album ki pare la a lèd de Peyi a kte lòk, tap pede lòk tout jounen, boule kawoutchou, sesi sela ba, konprann revandikasyon a dwat a goch. Pwojè yo vin pa ka ateri, pwojè yo vin pa ka ateri men tan sa a se tan kap pase. E Men chak sa pa lè pès.
enpeche, sa pa enpeche ni nou menm ki fanatik oubyen nou menm ki atis parèy nou konnen ke Nan moman la, Barikad, lè m di anbès, yon ekip k ap mennen, yon ekip k ap bat, yon ekip k ap bat tout tan. De nos jours, nou pa jwenn Barikad ke nou te konnen dès le départ. Se sûr ke li pa t ap janm menm jan, men èske kounye a ou menm tou, ou pa, ou pa, wi nou te, wi nou pwodui anpil bagay nou genyen ke moun toujou ap tande. Mwen konnen moun toujou renmen tande bagay ki nèf, moun toujou bezwen tande de nouvo bagay. Men pou nouvo bagay, Barikad se pa ti beton an nan moman la. Enbyen, e se pou nouvo bagay. Barikad pa sou beton an m dakò avè w wi paske bagay yo pa sòti sa m di w men se pa la yo pa la album album barikad anndan studio a la barikad gen mizik pou fè nenpòt 2 album pou met deyò èske w konprann sa m vle di w men pwojè yo pa ka ateri a lèd de peyi a k t ap mal mache vin answit vin gen kowona vin gen bagay mwen menm mwen menm m wè ki lanse ki lanse pwojè pa m nan la a bagay sa yo se paske m vle pase odela de kowona a wi. Èske w konprann? Dakò. M vle pase atravè kowona, m pa vle kowona mete m chita nan yon kwen m pa ka fè anyen. M gen, èske w konprann, m gen pwoblèm sa lè m chita m pa ka fè anyen. Èske w konprann sa m ap di w menm? Kowona pa kowona men m vle pase atravè l. But barikad pa ka fè l konsa. Èske w konprann? Paske barikad se yon gwoup Epi Chak nèg, ou konn chak sa nèg ba gen aktivite pa yo, tout nèg Non, ap men ou fè konn tèt barikad kote. son Non, pou level barikad Pou level barikad e pou sa barikad reprezante Li pa ka sòti nenpòt ki jan Li pa ka sòti a yon vitès Èske ou konprann? Fòk gen plis preparasyon k fèt pa rapò a yon grenn nèg k ap sòti an solo Èske ou konprann? Mwen menm m gen Soperye m ka fè pou kont mwen Men m p ap ka fè Soperye ak tout gwoup la ansanm Èske ou konprann? Pou n ap fòse fonse de bagay E mwen menm soperiye pam nan mwen menm panse lap fèt premye out. Èske w konprann? Kolonèl ap fè plake, mwen menm map fè soperiye. Map just ap fè atansyon m pa tonbe sou figi m. Anpil respè. So, ok, m konnen anpil atis lè yo wè sitou pwojè yo pa twò ateri, Ou byen yo pap mennen, an nou di l nan langaj tout moun konn di a, yo pap mennen, lè yo di lè w pap mennen ou pap fè kòb, ou pa afiche, sou tout tablo sa yo menm, yo toujou. Ou pap fonksyone, ou pap fonksyone. Yeah, yo toujou gen, yo toujou gen yon ide, rete Etazini, ou byen anpil nan atis nou yo fè l, ou byen rete Kanada. Poukisa Brital Pa janm fè yon ide rete laba ou byen ou gen ide sa w poko fè l.
Monchè, ide sa a pa janm nan tèt mwen non menn. Abite lòt bò, tankou al abite yon rezidans epi abandone tout sa m te kòmanse. Èske w konprann? Hum, li menm ide sa a pa bon pou mwen. Èske w konprann? M pa konn, m pa kont yon lòt nèg ki fè l. Èske w konprann? Paske lavi a pa prezante menm jan pou tout moun. E e pa tout moun ki gen kapasite pou yo batay ak lavi a e m pa ka di jan m ap fè l, jan m ap fè l gen moun k ap fè l pi di pase m pou yo ka egziste menn. Èske w konprann? E al ret lòtbò, sa m pral jere lòtbò menm? M ka ale an touris men. M ka al an touris, m ka al jwe, m ka al vizite, m ka al bagay sa yo men ou wè tout moun lakay mwen se la yo rete, mande yo pou wè. Manman m, m ap vin Ayiti la, manman m e gwo kòlè l fè sou mwen. Èske ou konprann l ap mande m sa m ap vin jere? Ki bagay hip-hop m ap pale l m ap vin jere la toujou? Èske ou konprann sa m ap di w? Èske ou konprann menm lè m Ayiti m santi m alèz, m santi m nan rayonn mwen, m santi m lakay mwen.
Manman w ap viv laba?
Manman m e lòt bò la. Manman m ap viv Miami.

Ou pa janm konnen sa ki ka prezante, èske ou konprann sa m vle di w, ki reyalite ki ka prezante ki ka fè ke mwen rete, men se pa. Pou le moman, pou le moman ou poko wè sa. Mwen sa ka fè mwen rive, ou pa konn ki kout lavi a ka fè, epi ou pa janm konnen. Ou pa janm konnen, but men e pa sa ki objektif lan. Èske ou konprann? Objektif mwen e pa sa li ye. Objektif mwen menm se

Yeah so m poko m poko wè m poko retrouve m kap kite Tika on kote pou preske 3 zan 4 an m pa wè pitit mwen komsi m poko wè m. Ebyen sa m di w bagay sa pou w fè yo fò w deplase a tout fanm ou menm. Yeah m poko wè m poko wè m non bagay konsa epi jiska prezan m santi m gen ase de ju rap kreyòl oubyen mizik ayisyèn gen de bagay pou m ofri yo toujou Gen de biznis mwen se Ayiti liye, se la m ka fè kòb, se la m ka jwe san rete, se la m ap soti mizik, makèt pa m nan yon bon makèt ameriken liye, so m poko wè m. Yeah, m poko wè m.
Aktyèlman la e biznis mwen m ap konstwi l la menm, èske w konprann? Sa vle di si w se nèg ki gen biznis ou Ayiti, ou p ap ka al abite lòtbò nèt san w pa janm vizite biznis lan yon jou, you know? Sa vle di m twouve sa enposib pou m di m pral abite lòtbò.

E sendomeng nan men kisa m fè men men kisa m fè avan nou rete de de kesyon sèlman n rete pou map fon ti men kisa m fè sendomeng nan mwen mennen pitit mwen fanmi m parapò avèk reyalite peyi lòk ki te genyen m deside mennen pitit mwen fanmi m vin viv sendomeng men mwen menm mwen rete ayiti map di tout moun ki la tout moun ki la aprann sa jodi a fonkològ rete ayiti se ayiti mwen menm map viv Mwen mete fanmi m la. Mwen lè m pa gen pwogram, mwen rete Sendomeng. M vin fè yon 4 jou, yon 5 jou a moun yo. Men depi m, depi m, aktyèlman m voye pe kay mwen Ayiti. Sa vle di, tout afè m Ayiti. Tout rad mwen Ayiti, tout afè m Ayiti. Pull up vini, pull up, pull up re pull up. Ou konprann sa m vle di w lan? M peye kay mwen, se Ayiti mwen menm m ap viv. Sak fè jodi an la ou ka wèm sendomeng pou 2 3 mwa ou konnen frontyè bloke pa gen avyon ki vole donk la mwen ret a fanmi an e sim desann ayiti la kounya sam pral fè ayiti pa gen klèb ki ouvè pa gen pwogram kap fèt pa gen biznis pa gen anyen kem ret a fanmi an tout bagay fèmen la kounya ou bije ret a fanmi an kem ret a fanmi an kounya lè tout bagay ouvè kounya pou repran lari Lè tout bagay ouvè la depi ou tande fontyè ouvè club komanse ouvè potoprens map lage mizik mwen bo m desann ayiti 2 3 mwa ou wè m desann ayiti 2 3 mwa si m pa lè m pa gen pwogram m moute sendomeng vin fon 5 6 jou a fanmi an mwen menm se ayiti m rete m pa ret sendomeng. Map tou m di moun yo sa paske yo pat konn sa. Nan mwen menm m pap tann bagay reouvè oubyen sesi sa map travay map lage tout travay yo epi lè bagay reouvè ya enjoy yo. Bon bagay frèm ok. So nou rete 2 kesyon pou ou paske ou konnen nou pral pran Marco Barikad touswit aprè. Eske nou kapab eske Brital ka di Li viv de mizik aktyèlman se sèlman mizik ou fè pou viv eske kòmsi wap viv de mizik ou ou ka di ou reyisi karyè w nan mizik. Non non non non e li enposib li enposib sitou ayiti menm pou viv esansyèlman de mizik e sak fè sa pase jan w wè a gen de lè sik mizik la la li kanpe èske w konprann ou ka remake la Gen 2 zan la, moun yo, menm kanaval yo pa danse. Fò w ka konprann sa sa vle di. Alèd de sa ki rive a, fò w ka tou fè tèt ou mache pou w bay tèt ou yon lòt oryantasyon. Èske w konprann? Nou nan pa aple pou n fè mizik pou tout rès vi nou vre. N ap fè mizik pou vale tan nou renmen, paske fò w fè tan, fò w kite tan. Wap fè pwen, wap fè tan pou tèt ou, wap fè, wap kite tan pou lòt moun kap vini. Èske ou konprann? So, m pa ka di ou men mwen viv esansyèlman de mizik, men m gen lòt soperye m fè menm. Èske ou konprann? Men m tou ap fè soperye mwen menm. M dakò, paske e lari, fò w brase, paske lè mizik pa bay, mizik pa bay tout lòt. Lè mizik pa bay, fò w gen yon biznis kap rantre, èske ou konprann sa m vle di ou? Mwen menm e plis nan pèpè m te konn depanse lajan sou konprann m te konn vann bagay sa anpil m pa vle mete biznis mwen deyò paske ou konn kòman lèzòm ye ou wè yon bagay la vè la ou wè jan y ap pale y ap ri avè w men yo pa renmen w Wi pa okipe ou konnen menm piblik k ap bat bravo pou ou a se li menm k ap ri m anba live lan so renmen sa a tout sa piblik sa.

Mwen lo nan zero tolerans jodi an moun nan tou wè w la pou l trip avè w aprè zero tolerans li pap jwenn ou ankò se la pou l tou trip wi bòdè se la pou l tou enjoy li wi. Men eske nou kapab di e de kote w te ye de kote w te ye nan vi w e lè w te pi jèn yo avèk jodi an eske Brital ka di l yo ekziste kareman?
Enben si w reyisi, depi w reyisi sa vle di ou fin travay, ou pap travay ankò. Èske w konprann? Men toutotan w ap travay toujou papa pou gen plis ou pako reyisi non menn. Èske w konprann? Lavi a e travay nèt li ye. M paka di m reyisi kounya paske m travay toujou paske gen plis bagay mwen bezwen. Èske w konprann? Konprann? Men pa rapò a ke lè m te timoun, e manman m ki te konn ap fè tout bagay pou mwen oubyen bagay, bòt kounye a kap fè tout bagay pou pitit mwen, si w konprann sa m vle di w. So m ka di, m ka di bagay yo vin yon lòt jan, grandi menm, grandi anpil.
Ok. Bon, m panse se yon dènye kesyon nou gen, nou gen pou ou la, nou pa pral rete twòp paske nou pral pran Marco. Kisa Brital genyen avèk Baky On maten nou leve nou jwenn on brital ki pon trak soti frape baki, lari a pale, chak moun gen kòmantè pa yo, entènèt la sou on bò, e pawòl yo anpil. Jodi a m panse se nan Zero To Negosye Moulen. dènye kesyon m gen pou ou, kisa w gen ak Baky, kisa ki eksplike bif sa a, poukisa w frape Baky, ba nou eksplikasyon. Tande tande tande, Brital avan tou men nou konn Brital renmen tout atis ki nan game nan, Brital renmen tout atis Vital gen respè pou atis nan game nan e tout atis konn sa ou konprann e m vle pou tout atis banm menm respè kem ofri yo a èske ou konprann e mwen menm kareman m ka di w m santi m mouye lè m tande yon nèg di game m pa gen mèt oubyen bagay m pa di se mwen k mèt tou kont mwen non men pou sa k fèt deja nan game nan pou istwa ki akonpanye game sa e m pa dakò nèg pale nenpòt kijan ladan l Depi yon timoun pale nenpòt kijan ladan l, mwen menm kòm pi gran m ka toujou rale yon sentiwon m eseye frito w. Èske w konprann? M pa redi bagay la ankò. Èske w konprann? Men w konnen, lè timoun nan san fòmasyon tou, ou ka fin frite l, li toujou al bougonnen nan yon kwen. Èske w konprann? Bon, men, m pa gen anyen avèk Baky pèsonèl pou m ta di m pral bif misye, m pral bat li lè m wè l. Ou konprann sa m vle di w? M pral bagay. Men o nivo mizik m twouve sa li fezab, li fezab e mwen menm mwen fè l. E jis pou rale atansyon moun yo parapò a nouvo pwojè m pral sòti an tou, èske w konprann sa m vle di w? E gon epòk, gwo epòk m sonje e m pat anvi site non mesye sa non men m ap site non l kanmenm pase m fò m pase pa l kanmenm nenpòt lè.
Nan zero tolerans men pa gen tolerans epi gon lè ou sonje Mechanste te fon bagay konsa lap fon mizik li site non nenpòt moun li jwenn èske ou konprann sa zo jis èske ou konprann li kreye yon bòz li kreye yon li kreye yon fristrasyon li kreye yon bagay bèt alepòk m te ka reponn wi m te ka reponn Men, m te pran yon rekil. M te pran yon rekil, sa fè, m te pran yon rekil pase m potko sou sòti pwojè, m potko sou bagay, esou konprann sa m vle di w, pase may mwen t ap travay sou lòt bagay. E, bon, kounya la, pandan m sou sa la, m ap tou pwofite korije kèk ti bagay, e, pandan m la, konprann sa m vle di w, annatandan m la, m pa vle lè vin. fè mòd dezòd sa yo, èske w konprann? E chak fwa Baky pale yon jan ke m pa renmen, m ap toujou ba l yon repons. E sa m pa renmen lè moun yo fè tou, yon bagay m pa renmen lè moun yo fè, e Baky se yon atis ke tout moun renmen, tout moun apresye, se yon gran atis pou mwen menm, paske li sòti albòm, èske w konprann, m ka di sòti albòm an. anvanm tou esou konprann m poko janm sòti ankenn solo album men li sòti album anvanm men mwen pranl pou yon gran atis mwen bal anpil respè esou konprann men m pa vle ke pandan kounya la m fè yon track esou konprann m pote yon koreksyon m jistifye yon bagay esou konprann kounya lè sa pou moun yo ap pran Baky yap di sòti atis m pa gen dwa desann nan nivo sa m desann nan nivo trè ba esou konprann

Tande sa m di w, mwen menm, ou wè w t ap mande m pou w al ba m mèt vil la. Talè w se w t mande m pou w al ba m mèt vil la, de bebe. Lè w mande m pou w al ba m de bebe a, albòm nan rele Mèt vil la. E lè w tande nan plizyè trak, nou di mèt vil la, mèt gem, mèt zòn, mèt tout kote, mèt. Ou konprann sa m di w? E nou toujou ap itilize mo mèt, mèt, mèt, mèt. So, otomatikman yon nèg di tèl bagay pa gen mèt, m santi w ye m dirèkteman. E se sa k fè m te reponn Byen rapid, èske w konprann sa map di w? E jiskaprezan, depi w wè gon repons ki bay, map toujou fè menm bagay la menm. Map toujou al pran yon trak map devore, map devore l paske, èske w konprann sa mvle di w? M pa dakò derespektan fèt toutotan m la. E sa m di yon nèg. E gen nèg m wè pa kontan mizik mwen an, yo pa konprann level mizik la. Si nèg a pran san poul tande level track la lap konprann sak fèt ladann èske w konprann sam vle di w nèg a sou mizik sa manke vibe m te ka fè plis al tande mizik la wap wè ki level bagay ki gen ladann ki plis wap pale lè w di m ka fè plis èske w konprann si w di m ka fè plis ou ka fèl pi bon pase m si w ka fèl pi bon pase m poukisa w pat fèl anvan You know, m pa renmen moun kap korije moun ki san lojik. M pa renmen sa. Esou konprann sa m di w? Bon, depi lontan se nou ki te toujou ap fè mizik, nou bo yon vibe, nou bo yon vibe, ou asepte yon vibe, e konsa l ye menm. Esou konprann? Tout sa ou wè nou fè, li pa, li bon. Dosye vil la gen mèt, ou vle ke Baky respekte ke vil la gen mèt. Of course. Definitely. Li la gen mèt.
E si tout fwa Baky ta deside reponn mizikalman, eske Brital pare pou l fè yon lòt track ankò pou l bay Baky yon lòt mizik? M pa pral fè sa tounen yon, m pa pral fè sa tounen, jan m te ka di sa, m pa pral fè sa tounen yon toule. Si Baky reponn, si Baky reponn, sa se li ki vle. Pase mwen menm rektifikasyon an m fèl deja èske w konprann mwen menm pap tann repons misye èske w konprann repons misye pap vle di anyen pou mwen èske w konprann tout repons ki repons posib misye pral bay li pral just pale yon bagay dan lè èske w konprann non men mwen menm pa bliye pa bliye nèg a son rapè li gon nivo li gon kantite fanatik tou li gen pase tande tande tande ou ka pran frapman depi ou pran frapman se su e sèten depi frapman an pike w Wap fon wap fon reyaksyon kanmenm. Èske w konprann? Bon, reyaksyon, reyaksyon misye a m pap tann li. Sa fè m pap tann li pase pou mwen menm son reyaksyon fèb lap ye menn. Èske w konprann? E tout reyaksyon pou misye ta fè se pou ta di ok, ekskize m gran frè, m te di yon bagay ki pat nòmal, sa pap rive sa ankò. Fò w ta di m ekskize gran frè, m te di yon bagay ki pat nòmal. E ti piti pa m mwen k ap grandi devan m. Èske ou konprann? E ti piti pa m, m ka di e ti piti pa m nou fè, Baky nan kamo, Baky nan riyèl kamo la l sòti. Èske w konprann? Sa vle di, vibe BBC a, misye konnen l, li patisipe ladan l. Ou konprann? Ou pa ka soti nan zòn sa a. Ou sot nan BBC epi ou pa gen respè pou li non frè m.
Kidonk, ou te jis vle ba misye yon leson pou fè l konnen ke game nan gen mèt. Of course.
Epi tou, ou pa gen lòt trak ou pral fè, kèlkeswa sa misye di,
ou fin nan paj sa a. M fin a paj sa lontan paske mwen menm la e sou nouvo videyo map travay pou pwojè album nan kap sòti premye out. Èske w konprann? Nouvo videyo m se sou sa map travay. M papa kite e lòt travay mwen m gen pou m fè epi pou m al chita ap pede reponn Baky. Èske w konprann? Baky se atis pa m, e ti piti pa m, m tolere anpil, èske w konprann? Men m pa tolere lè m gen ti piti pa m kap fè dezòd. Èske ou konprann? M ap toujou reprimande ou nòmal.
M dakò wi la. Bon, nou pa vrèman gen twòp kesyon ankò. E si ou ta gen de pwojè ke ou vle prezante avèk fanatik yo, se pou ki lè e pou ki dat, ki jan de pwojè ke yo ye, e ki sa, ki sa Brital ka ofri avèk fanatik Rap Kreyòl, spesyalman fanatik Brital, ki sa yo ka atann de Brital?
Yeah bon sa moun yo kap atan de nou menm se mizik se pwojè yo toujou ap mande nou menm so sa n ka fè se li n konn fè se li n ap fè nèt ale èske w konprann e aktyèlman la Brital gen nouvo albòm li kap sòti se premye pwojè solo m èske w konprann e albòm nan ap sòti premye out albòm nan sanse pare a 90 pousan sa fè m di a 90 pousan paske gen lòt ti trak ki rete pou fèt e n ap finalize. Èske nou konprann? E pwojè a sanse pare. E m ap mande tout moun, lè dat sa a rive, pou n al ban m sipò a sou entènèt, sou tout platfòm yo, kote nou ka sipòte m fè sa. E si toutfwa yo ta leve konfinman, yo di moun ka fè, moun ka reyini, moun ka fè. aktivite bagay kiltirèl bagay sa yo nap toujou jwenn li jan nou konn jwenn li an nan ri Nicolas ou konprann bout fèt bout vibe epi m vin fita mèt game nan mèt vil la.
Respè frèm so nou te kontan e ou te patisipe avèk nou nan zero tolerans aswè a e m wè moun yo ap poze yon seri de kesyon gen de kesyon ki pat nan kayem poum poze men moun yo gen dwa pale la men map poze kesyon an pou moun nan on grenn Pa fè tripotay non pa fè tripotay non e fòk ou. Non, ou konnen fanatik yo yo menm lè yo nan show a, yo gen dwa, yo gen dwa poze 20 kesyon, ou pa ka pran tou lè 20, men omwen fò gade pou di moun yo gèt e e kisa w panse de Fantom avèk Izolan sou entènèt la nan moman an pa rapò avèk tweet yo, ou pa ou pa vle pale de sa? Humm non non non non paske e ou pa konprann nèg sa yo se frè yo ye menn fò pa foure kò lò wè nèg yo ap pale. Èske w konprann? Tout barikad son sèl fanmi. Dèfwa w ka wè yon bagay ap pase epi w vin kouri foure kò w paske w te rayi yon nèg oubyen w vin foure kò w ou vin bagay e ou ka ap pran nan cho pou kont ou. Fantom avèk Izolan e 2 frè yo ye, y ap toujou rete 2 frè for life. Èske w konprann? Okipe w de ti pale anpil ou wè k gen ou vin bagay. Pa foure kò w.
Ok, anpil respè frèm, nou kontan, nou kontan ou te patisipe avèk nou jodia nan live lan, e fanatik yo trip anpil, anpil kòmantè, so m panse yon moun ki pat gen chans gade emisyon an kounya, ou pral gen chans gade sou chanèl youtube Francolove, so bon bagay, nou kontan ou te patisipe avèk nou, si ta gen yon dènye mo pou salye fanatik yo, se kisa l tap ye?
Eee m pa gen dènye mo pou fanatik yo non, m t ap di nou a pa bliye al follow m, al follow m kounya m sou Twitter, sou Instagram, tout paj mwen yo rele Brital BC, depi w tape Brital BC y ap monte ok, aktyèlman la mwen bezwen anpil subscribers sou YouTube paske m pa t janm te konn pran sa oserye. Ok, se moun ki konn toujou. Brital BC, Brital BC rap kreyòl. Ou konprann? Lè w lage yon pwojè, se lòt moun ki manje sou li, se lòt moun ki manje sou li. Èske ou konprann sa m ap di w? E konsa bagay la fèt. Moun yo renmen lè w ap fè bagay an gagòt. E sa k fè yo toujou ap di w, apa w pa fè anyen? Apa w pa fè anyen? Èske ou konprann sa m ap di w? Men toutotan ou pa aranje de bagay ou pa ka vin lage kò an gagòt. Respè frèm nou kontan ke ou te patisipe nan zero tolerans avèk nou aswè a sa fèm anpil plezi kòm on gran ke m te tèks ou te di Franco pa gen pwoblèm wap la e wap live wap banm tout tan sa fè n anpil plezi e se te on plezi nou te pale jodi an. Malgre kote malgre kote m ye a e kote lapli bare m pa gen ekleraj ekleraj la pa nòmal e sak fè nou pa wè m byen se sak te

Tout fanatik pam, fanatik Hip Hop Kreyol, tout fanatik Barikad Crew, eske tout moun yo nèt map tann nou pa bliye vin banm love la premye out. Eske w konprann? Nap banm rann sou entènèt la, nou ka vin banm rann nan Ring Nicolas tou, depi nou mete mas nou, nou mete gan nou, epi nap ka vin banm love la, nou gade distans lan, eske w konprann, nap toujou ka achte CD nou, postè nou, mayo, map tann nou ok. Sou Veni Veni Fontyè.

So map vin sipòte map vin pran CD pam nan fanatik yo premye out randevou ak kreyòl randevou avèk Brutal.
Yeah Yeah e mwen moun kap pede ekri bagay men mpat site non Mechanste pou nèg te vin metem nan zen a nèg non èske ou konprann but ou konnen èske ou konprann e nèg sa yo nèg sa toujou gen linèt li li sanble yon sèpan èske ou konprann sa map di w men li renmen trip sou moun. Bebe m pa nan bagay sa. M konn trip sou moun tou. E lè m trip sou nou piga nou fache.
Chak moun gen modèl trip pa yo.
Dat sèl chak moun gen modèl trip pa yo. Tankou misye ki toujou ap poste kò l tankou. Misye sanble gran sè Mendel. Poste kò l yon jan pou l fè foto. Misye sanble gran sè Mendel.
Kiyès sa?
Mechanste a.

Nou sot voye yon voice pou Marco Bisi. An atandan nou ka jwe ti mizik la wi la pandan nap tann Marco Bisi a. Metel sou li pou mwen nap tann Marco nap tann Marco. Nèg yo di Franco Love achte kleren avèk kòb entènèt la. Nèg yo ranse mesye. Eeee Eeee sak gen la sak gen la. E nou pral jwe yon ti mizik pou nou tann Marco. Nou pral jwe yon ti mizik pou nou tann Marco. Sak pase la? Sak pase? Eske entènèt mwen pa bon oubyen m wè Oh!

Eske entènèt mwen bon? Gen m wè anpil yo di entènèt mwen ap bay danje. Ok men sa map fè, men sa map fè. Ok men sa map fè.